E se sa k fè m di bonjou bonswa paske gen yon seri de moun li aswè pou yo, gen de moun tou li nan maten pou yo piske nou konnen gen moun k ap viv a dezèdtan de nou menm. Pa egzanp moun k ap viv Taywann yo, moun sa yo kounye a li inè ann Ayiti men li inè dimaten pou yo. E nou konnen l aswè pou moun k ap viv an Frans yo E se pou sa m di tout moun bonjou, bonswa. Mwen vin pale ak nou jodi a sou plizyè kesyon. Gen plizyè sijè je dirè m pral abòde avèk nou. Premyèman, se sou zafè ensekirite a, nou pral pale de sa. Dezyèmman, nou pral pale dafè kouran, nou pral pale de eleksyon. Epi n ap pale anpil lòt sijè, enfrastrikti woutyè, travay k ap fèt nan peyi a. Epi nou pral pale de pwoblèm divizyon yo tou, kòman n ap fè pou n kapab jwenn yon solisyon a sa, paske se pa posib peyi a, depi nou fin tiye Desalin an 1806, nou pa janm ka antann nou ansanm, sa vle di se tou konn se yon pwav, gon kote gon pwav ki plante menm, ki fè Ayisyen yonn pa ka viv a lòt. Se sa k fè nou wè menm yon konstitisyon fèt, yo met yon gwoup moun deyò nan peyi a, dyaspora a. Pa nan afè moun. Alò nou pral pale de tout sijè sa yo. Men m vle kòmanse pa sijè m ap di ki pi sansib a mwen an, se ensekirite, se zafè kidnaping nan. Mwen kwè ke lè yon peyi li rive nan yon kafou kote tout moun, tout moun nèt revòlte, kont yon bagay kap fèt leta wòl pal se monte volim yo sa vle di lèm di monte volim nan montel poul al goumen kont sa kap pase a mwen menm kòm prezidan peyi a m pa la poum di ke kidnaping se yon zouti politik ke sèten gwoup itilize men map di ke nou menm Kòm responsab leta, fòk nou pote yon repons pwopòsyonèl a bagay sa. Paske li pa posib pou kidnaping sot nan granmoun, li tonbe nan jèn moun, kounye a li tonbe nan timoun. Sa vle di gen yon pwoblèm. M panse ke fò nou kapab fè des analiz ki pli pwofond de bagay sa k ap pase la. Paske kòman yon moun. Yon timoun 6 zan, yon timoun 8 tan, yon timoun 10 zan, yon timoun 16 zan, ke l ka leve l kidnape l. Sa vle di gon bagay ke moun sa ki fè l la, li gon rezon ki fè l fè l. E se pou sa nan nivo lapolis e nasyonal, nan nivo gouvènman an jeneral, nou nou genyen yon task fòs ki kreye k ap travay San kanpe premye minis lan nan tèt li pou nou kapab rive jwenn vrè sous pwoblèm sa a. Paske, pa egzanp, maten an, moun ki kanpe kale manman ap mennen yon pitit li lekòl epi li pran l. Men se pa moun sa sèlman pou n al chèche. Sa se otè fizik la, men gen otè entèlektyèl la. Se di moun k ap kreye psikoz de pè sa a, k ap kreye pwoblèm sa a nan peyi a pou egzaspere moun yo, pou fè yo konnen ke tankou Ayiti s on peyi ki envivab. E m konnen se pa sa. Se pou sa jodi an mwen vin pale ak nou pou m di nou ke. Nou menm nan leta a nou pap kanpe gade, nap travay. Lapolis li a pye dèv. M pwofite voye gwo kout chapo bay inite anti kidnaping nan lapolis lan ki ap travay, dcpj, direktè jeneral polis lan, tout inite espesyalize yo, tout sistèm ki mete an plas la ki pou pèmèt ke nou sekirize popilasyon an, tout sistèm sa ap travay. Men pa bliye bagay yo pa fasil paske. Anfèt, lè Nou jwenn kolaborasyon popilasyon an, li mye. E se pou sa m pwofite dokazyon an pou m mande chak grenn moun, chak grenn Ayisyen k ap viv nan peyi a, pou yo konnen ke sèt istwa de zafè kabrit pa zafè mouton, zafè poul pa zafè kodenn nan, non. Lè nou gen yon pwoblèm, se pwoblèm nou tout li ye. Mwen menm k ap pale avèk nou la a, M prezidan jodi a. Apre 1 an e kelke jou, se pa mwen k ap la ankò. Sa vle di pral gen yon lòt prezidan. Enben lè sa m pral yon ansyen prezidan, m pral yon sitwayen menm jan avè w. E jodi an mwen pran kouraj mwen pou m di nou ke m asime chaj la sou do m. Mwen pa pè pote l. Men m bezwen konkou nou. M bezwen akonpayman popilasyon an. Sa vle di. Polis popilasyon an se sa n bezwen kounye a. Nou bezwen yon maryaj ant lapolis e popilasyon an ki pou pèmèt jodi an nou mete men nan kòlèt vakabon, nan kòlèt ni vakabon a kòl, sa vle di moun otè entèlèktyèl kidnaping, ni vakabon soulye chire, pantalon chire k ap bay pwoblèm. Sa vle di tout kalite vakabon, tout plim, tout plimaj. Nap met men nan kòlèt yo. Men nou paka fèl san ou. Nou mande w kout men w. Sispann rete gade. Paske fòm di nou sa. Nan rete gade, pi ta ka pi tris. E fòn pa bliye. Mwen menm mwen goumen. Pou gen de refòm. Gen de travay. Ki fèt nan peyi a. Sonje. De lèm kòmanse a jodi a. Ki volim barikad mwen sote. Ki volim mi ke m kraze? Ki volim dife ke m janbe? Ki volim gwo dlo ke m travèse? Pou jodi a pou m rive la avèk nou. Sa vle di bagay yo pa fasil. Paske m al manyen de bagay ki di, ki difisil anpil. E m ap di nou sa. Pa gen jan! Si nou pa manyen bagay sa yo, peyi sa a, nou ka fè yon pa avèk li. Sa vle di zafè kidnaping nan se pou n ouvè zye nou gran pou n konprann se tankou se yon papa toudenkou l vin sou nou, kote l soti. Paske anfèt, kidnaping te prèske zewo anndan peyi a. Se apati de janvye 2020, raple nou, pou popilasyon an, kilè kidnaping nan rekòmanse fè gwosè bagay sa a. jan l ye nan peyi a jodi a. Apati de janvye 2020 jiska jodi a, li vin tounen yon flewo pou pèp la. M mande rapò dcpj, Inite Kidnapping dcpj, pou n wè, konpare 2018, dizon 2017, 2018, 2019, epi 2020 an. Konpare ki kantite ka kidnapping ki fèt. pandan 3 zan sa yo, 17, 18, 19 e 2020. N a rann nou kont ke gon pwoblèm. Nou menm k ap obsève, men se pou sa ke nou menm, o pli wo nivo de leta, jodi a nou p ap bese lè bra. N ap goumen paske jan n konnen an, m pa, m pa yon moun ki janm kouri pou responsablite m. Se chaj mwen pou m pwoteje w. Se chaj mwen pou m mete leta o sèvis de ou menm, ou menm ki te ale non yn ki te vote m e ou menm ki pat vote m tou paske m se prezidan tout ayisyen m pa prezidan yon gwoup ayisyen pou m pa prezidan yon lòt gwoup m prezidan tout ayisyen m prezidan ni ayisyen k rich ni ayisyen k pòv m prezidan ni ayisyen k ap viv an pwovens ni ayisyen k ap viv lavil ni ayisyen k ap viv nan dyaspora m se prezidan nou tout sa vle di se nòmal aske jodi an mwen goumen jou e nwit pou m kapab pwoteje nou. E se pou sa, wòl lapolis la, paske mwen menm kòm garan bòn mach enstitisyon yo, mwen la pou m voye je gade nan nivo CSPN nan, pa la Premye Minis lan, pa la Minis Enteryè, pa la Minis Jistis, pa la Sekretè Sekirite Piblik, mande rankont ki pou gen Minis Defans, rankont avèk Direktè Jeneral Polis, paske fòk nou pote yon solisyon. a sa a. E fò m di nou, solisyon an, n ap jwenn li, paske nou pa rete lè bra kwaze. N ap batay pou ke machin enfènal sa a, ke gon chofè ki sou machin sa a, machin nan pa gen fren, machin nan, volan an pwèske fòl ka prale nan direksyon ki pa bon pou nou. Yon direksyon kote pou mennen peyi a nan kawo, pou mennen peyi a nan plis divizyon, nan plis chire pit toujou. N ap batay pou ke machin sa a, pou n frennen l. Sonje m te di nou ke nou gen pou n pale de zafè eleksyon, de zafè elektrisite, tou. Nou fini avèk pwen sa a pou m di nou ke. Travay ap fèt. Se pa tout bagay ke m ka devwale nou sa la. Men gen anpil strateji k ap mete an plas pou nou retounen lapè ak serenite nan famiy ayisyèn yo. Konnya an nou ale nan zafè kouran an, zafè elektrisite a, zafè sa tout moun nèt ap pale jodi a. Mwen kòmanse nan zafè kouran depi lè m monte, nou sonje gwosè deklarasyon m te fè a. Lè m deklare an jiyè 2017, mwen te di m konn kòman ke m pral met kouran nan peyi a 24 sou 24 nan 24 mwa. Lè m te rive an novanm 2019, nan diskou ke m te fè 18 novanm 2019, mwen te prezante yon eskiz mwen piblik paske m pa t konnen franchman si m ta pral jwenn pye kan kwenna sa yo. nan zafè kouran an. Menm si yon moun te ka di m sa k ap pase sla a pou mete kouran nan yon peyi se lagè ke w oblije fè. Pafwa ou menm gen yon malonbraj ou pou w ka mete rive mete kouran nan peyi sa a. Men pa bliye se yon angajman m te pran avè w nan kanpay elektoral ke m te fè 22 mwa ap fè a ke w te vote m. E se angajman sa a se pou li jodi an mwen kanpe. An granmoun dèyè l pou m elektrifye peyi a. Menm jan nan Grandans pa egzanp, mwen konnen gen se yonn nan depatman ki gen plis pwoblèm, dayè m toujou di sa, paske jodi a komin Jeremi ki genyen yon santral elektrik, m ka di prèske 9, men pi gwo pwoblèm nou genyen, Jeremi gen prèske anviwon 6 megawat kapasite men se sèlman 2 megawat ki ka soti paske Nou gen yon pwoblèm transfòmatè. Men m ap anonse moun Jeremi ke transfòmatè yo ki te kòmande depi nan mwa septanm ou oktòb, paske pa bliye l baze yo lè ou kòmande yo se prèske se konstwi pou yo konstwi yo, transfòmatè yo, daprè enfòmasyon ke Direktè Jeneral Elektrisite Dayiti ban mwen, m kwè transfòmatè yo, si yo pa antre deja se ke semèn sa y ap la. Sa vle di nou pral gen kapasite pou nou limen Jeremi san nou pa oblije fè Rasyonman, Sa vle di, Jeremi se yonn nan premye vil ki ka pase 24 è sou 24 avèk transfòmatè sa yo otomatikman yo rive se kablaj kap rete. Men pa bliye Grandans lan gon bann vil ki gen pwoblèm. Menm lè Ziwa nou wè se premye kote m t ale pou te mete kouran men gen pwoblèm de rezo ladann tou. Se pou sa nan plan de konstriksyon rezo elektrik yo prèske tout. Depatman Grandans lan nèt gen pwoblèm. Nou vle pale de Ansdeno, de Dammari, de Chanbelan, de Mowon, de Mafran, de Abriko, de Bonbon, Wozo, nou vle pale de Il Kayimit ki son komin jodi a, pa pa bliye men Il Kayimit gen 2 lokalite, gen Ansamason, genyen Pwent Sab. Tou 2 fò yo gen rezo elektrik ki konstwi nan yo. Koray rezo elektrik depi koray fèt menm jan avèk de komin di wo nòdès ki jodi a ap gen bèl rezo elektrik moun karis kap gade m la kap tande m men koray poko gen yon poto elektrik depi koray egziste kòm kòm kominote m pa menm di kòm komin non sa vle di rezo elektrik pral konstwi nan koray pral konstwi nan pestèl Li pral konstwi Bomo, moun Dishiti yo m wè yo pa lonmen non nou menm! M tou pwofite nou di nou jodi a sonje lè m t al Dishiti gon ti pawòl nou te pale. Nou konnen ke l ap difisil pou m ale pou ti pawòl sa a pou nou pa gen tan konkretize l. Sa vle di nou konnen.

2020 an 11 mil 406 poto. M vle pwofite okazyon sa a pou m remèsye e felisite tout moun nan leta a ki te nan demach sa a menm lè l pran nou tan jodi a fè nou 7 mwa dizon 8 mwa depi kòmand sa yo te fèt men m ap anonse nou gwo nouvèl la ke poto sa yo y ap anbake Kounya sou bato, e se pa lwen non, la a nan eta Florid, sa vle di pou yo vin Ayiti. Sa vle di, disi petèt premyè semèn fevriye, n ap genyen 11 mil 406 poto elektrik ki rive ann Ayiti. Pou tout kote sa yo m sot di nan depatman Grandans lan la a, yo gen rezo elektrik ki pral konstwi nan yo. M ap mande majistra nan komin sa yo, pou yo antre an kontak prese prese avèk Direktè jeneral ANASE a ki se konseye m an enèji elektrik. Antre an kontak avè l prese prese pou ke li menm li ka fè kowòdinasyon avèk Direktè jeneral Elektrisite Dayiti a pou nou wè kòman ansanm nou pral monte yon gwo kanpay, yon gwo konbit pou tout komin sa yo. Ekstansyon rezo yo paske m kwè etid yo edh gen etid pou tout tou pou ekstansyon rezo yo sa ki gen rezo deja sa k poko gen rezo pou konstriksyon rezo yo yo kòmanse fèt menm jan nan depatman sid nou konnen yon sèl komin ki poko gen rezo ki konstwi ditou ladan l se komin ilavach men nou konnen tou moun chadonyè m yo k ap gade m k ap tande m la a Yo gen yon boukannen pou tann bwi ke yo ba yo, men yo ta renmen pou yo konekte yo avèk rezo koto a. Se pou sa, nan menm konstriksyon rezo sa yo, Kowoperativ Elektrisite Awondisman Koto a, m vle pale de CEAC, li menm tou li gen ekipman ki ka fè enstalasyon yo pou kont li, nou pral travay pou n ba l poto elektrik pa l, pou n ede l nan akseswa pou l kapab konstwi 7 kilomèt rezo ki pral konekte Koto avèk Chadonyè la. Se yon jan pou santral Chadonyè la, m konnen Doktè Kaliks di mwen gen ti plenyen, koperativ la di ke l ta bezwen ogmante kapasite tèmik li. Men tou nou pral travay ansanm pou n wè kouman pou n ka regle sa, pou ka pèmèt ke Koto ki jodi an ap bay. Koto, Pòtapiman, Wòch a Bato, Damasen, kouran li kapab vin alimante chadonyè tou. Paske nou konnen lè zanglè avèk Tibiwon se enèji pwòp ki se yon antrepriz prive ki li menm ki responsab de komin sa yo. Sa vle di pou rès pati nan sid la pou nou rive sou manman penba a, Okay, santral Okay la jodi a genyen. Santral So Mathurin nan ki se santral idwoelektrik lan ki ba l yon ti bagay plis li genyen yon lòt kapasite tou ki enstale sonje nan mwa desanm 2019 gwo kout pwen ke m te voye pou m te pote jeneratris tou nèf e Okay e Tigwav mentnan nou pran desizyon pou nou ogmante kapasite santral Okay la pou pou nou kapab al limen komin Senlwi di Sid Kavayon. Kay, Manich, Kanperen, Tòbèk, Disis, Chantal, Anikè, Sen Jan di Sid avèk Pò Sali 24 è sou 24. Si n al gade moun Okay k ap tande m la, k ap gade m, al gade nan santral Okay la, n ap wè gen travay ki kòmanse fèt pou ke sòk yo ki pral sipòte gwoup mobil sa yo paske Okay nou deside met ogmante kapasite santral la rive jiska 12 ou 15 megawat, daprè sa ke teknisyen yo fè fè m konnen, pou nou ka alimante tout komin nou sot di yo la an 24 è sou 24. E lè n sot Okay, nan depatman Sid, fò n pa bliye nan depatman Sid la tou, se pa komin sa yo sèlman ki genyen, nou gen komin Vye Boudaken, komin Aken, santral ki Vye Boudaken an jodi an ki gen yon gwoup tou nèf, Nou pral travay, m kwè transfòmatè pou santral Aken an tou ap rive, si l pa rive deja, men m kwè l ap rive ki kab pèmèt santral Aken an ki gen yon gwoup 600 kilowat tou nèf ka vin alimante vil Aken pou kont li e yo ka senkonize l tou si lè gen pwoblèm sou lòt rezo vye boud Aken an pou l ka alimante l. Paske se kouran nou vin mete. Nou mete kouran tout kote nan peyi a. Pa gen kote k ap pase akote. Tout kote ap gen kouran. Sa vle di, jodi a, nou konnen ke santral Vye Bouda Aken an, li limen Vye Bouda Aken, li limen Aken, li limen Fon dè Nèg, li limen Sen Michèl dè Nip, li limen jiska Chalon. Moun Chalon yo, m konnen depi plizyè mwa menm, nou pa plenyen, nou pa sou rezo Miragwàn nan ankò. Sa vle di jodi a, nou se gran fanm, nou se gran nèg. Moun Miragwàn menm, se ti gwaf k ap ba l yon ti bagay de tanzantan. Pral vin sou nou moun Miragwàn pou m di nou kisa pou depatman Nip lan, kisa nou genyen pou nou. E depatman Sid la dèn dènye komin ki rete nan Sid se Fondèblan. Fò m di nan pwogram rezo elektrik lan, komin Fondèblan an li nou pral konstwi rezo elektrik nan Fondèblan pou n pou Fondèblan ka gen kouran menm jan ak tout komin nan peyi a. Mentnan pou depatman Nip. Depatman Nip. menm jan ak depatman Sid, gon pati ladan menm jan ak depatman Lwès, gen, dizon gen depatman Lwès, Nip, Sid, gon pati nan yo gon apèl dòf ki fèt depi 2 zan pou ke nou te jwenn on antrepriz ki ka pwodui kouran, ki ka distribye kouran, ki ka vann ni. Fò m di gen 2 zòn nan peyi a ki gentan gen apèl dòf sou yo konsa, se, se. Sid, zòn sid kote m sot pale de Pò Sali rive jiska je dirè Aken. E depatman Nip ki soti Fondènèg pou rive jiska Miragwàn. Epi de depatman Lwès ki soti de Vyalè pou rive jiska Grangwav. Sa vle di lò, si n konprann byen, de Grangwav rive jiska Pò Sali, zòn sa yo, yo se yon apèl dòf. Men sa pa anpeche ke nou ap ranfòse santral Okay la pou nou mete zòn sa 24 sou 24 an atandan ke konpayi sa rive. Sa pa anpeche ke nou ranfòse santral Vye Boudakin an nou mete yon gwoup 600 kilowat ladann. Sa pa anpeche nou nou reprann santral Aken an, sa fè 3 santral. Sa pa anpeche ke nou pral konstwi yon santral kounya Miragwàn, paske m t al Miragwàn, m t al vizite sa fè petèt 2 ou 3 semèn, al gade kote santral la pral enstale nan Renols la. E sa fè yon katriyèm santral. Senkyèm santral la se santral Tigwav la ke nou pral ogmante, nou pral mete yon gwoup 1.8 megawat sou li ki kab pèmèt pou nou kenbe Tigwav avèk Grangwav ak Vyalè 24 trè sou 24 menm jan ak tout kote. E tou sa yo m ap di a la, fò m di nou, se de travo ki kòmanse deja. Sa vle di, a pati de la fen de se mwa, la a jodi a nou, nou. Sa se 25 ou 26 janvye. Sa vle di an fèt nou pral a pati de 29, de wikenn 29 janvye sa a jisko 31 janvye, n ap kòmanse pase dan de zòn pou n alimante yo. Se sa m ta renmen e se pou li m mande teknisyen edh yo, direktè jeneral edh la, m pa ta renmen rate wikenn k ap vini an. M konnen ke Nou menm gen anpil diskisyon ki di se wikenn du 5 ou 7 fevriye a ke nou kab kòmanse, men m ta renmen koumanse a pati de wikenn 29 janvye a. Pou depatman Nip lan, santral ki pral enstale Miragwàn nan, li pral alimante lavil de Miragwàn, lavil de Payan e lavil de Petite Rivière de Nip, ki jodi a gen yon ti boukannen pou tann bouyi men nou pral mete w sou rezo nòmal pou gen kouran 24 sou 24. Moun ti twou de nip yo kap tande m kap gade m la sonje ke m t ale ti twou depi lè a m felisite m pwofite okazyon pou m felisite majistrati ti twou de nip lan tou ki fon travay egzanplè ki travay avèk kominote a e moun yo yo fon peman fòfetè Santral elektrik lan toujou ap mache. Men pa bliye mwen gen pou m tounen nan plèn Bakonwa, aktyèlman pandan n ap pale a la gen foraj k ap fèt pou ke sistèm solè a ke nou te pwomèt yo, sistèm ponpaj solè ki pou irige plèn Bakonwa yo, gen foraj k ap fèt pou yo k ap enstale. Men poto k te kòmanse mete yo tou. Akoz de kowonaviris la, nou sonje ke m te di travay sa yo te sipoze fini depi premye me 2020, men kowona te vin bloke nou. Kounye a mwen mande edh tou, Pou travay yo kontinye pou ke rezo elektrik la soti Ti Twou de Nip pou l ale Ansavo. Sa vle di apati de santral sa a pou n alimante 2 komin sa yo 24 sou 24 e Ano li menm jodi an ke m konnen gen travay k ap fèt tou pou nou fè ekstansyon rezo Ano a. San m pa bliye Plezans dè Nip, tout poto Plezans dè Nip yo, yo la deja paske nou pa t tann Acha 11406 poto a te rive pou n te fè plezans dè nip. M konnen ke rezo plezans dè nip lan, akseswa pral vini pou ke tout poto yo abiye yo pou ke travay koumanse fèt pou plezans dè nip limen. Moun Lazil, rezo pral vin. Reyabilite paske m konnen rezo w la pa fin twò bon. M te pase Lazil nou sonje lè m te pase nou kenbe m nou di prezidan fò w pale. M te pale sou plas la avèk nou, m t al gade nan santral elektrik lan e m konnen gen yon boukannen pou tann bouyi. Men se poko sa. Nou pral travay pou ke pou gen gwoup nèf ou, pou gen santral ibrid ou ki mache e a odyezèl e o solè. Moun Baradè, nou konnen tou gen gwo travay k ap fèt nan nivo devyasyon rivyè a. Nou sonje se te yon. Angajman m te pran avèk nou paske moun Bayadè, lè w rive Bayadè w wè yon bann kay chanmòt, lè w mande poukisa gen gen tout kay chanmòt sa yo se ke depi yon ti lapli k tonbe, rivyè Bayadè desann, tout moun se an se anlè pou w pran. Si w pa pran anlè, dlo a dlo a ap bwote w. E se pou sa, m byen kontan mwen wè minis agrikilti a, li a pye dèv pou fè devyasyon rivyè a ki pou pèmèt vil Bayadè li pwoteje lè genyen inondasyon. M pa menm di inondasyon, m di lè gen kri, lè rivyè a desann. Sa vle di pou pa gen inondasyon nan vil Baden ankò. Moun Gran Boukan, mwen wè nou sou lis la papa. Sa vle di non sèlman nou pral benefisye don debakadè, paske APN, nou pran desizyon ak APN pou debakadè, anpil debakadè konstwi nan zòn nan. M kwè gen ti twou de nip debakadè pral konstwi. Sa vle di lè n di debakadè a pou pèp la byen konprann, se sa yo rele yon pò, sa vle di lè moun yo soti. Yo rive gran gran boukan pou se pa nan dlo a yo desann pou yo mete pye yo nan dlo pou yo antre. M konnen ke etid yo fin fèt, moun obas mwen yo, m konnen n ap gade m la, n ap tande m la a, rezo elektrik pa nou tou, menm lè nou son seksyon kominal, men nou son gwo kominote, rezo elektrik pa nou nan komin gran boukan pral konstwi e debakadè pa nou ap konstwi tou. Sa vle di pa gon komin nan depatman Nip la m pa pale de li la a. Se di nou tout nou. pral genyen kouran nou 24 è sou 24. Mentnan ann al nan depatman Sidès. Sidès la m tap kite pou m pale de li de li an dènye men m pale de li nan mitan la paske gon ti ensidan ki rive nan Gaya nan komin Kay Jakmèl avan yè a. Fò m di nou lè sa rive nan zòrèy mwen, mwen te tris anpil. poum wè ke mwen ap batay poum kapab retire pèp la nan fè nwa epi gon seri de moun kap bay pèp la move enfòmasyon. Moun nan zòn kote santral idwoelektrik, ti santral piti ki bay petèt 3 ou 400 kilowat nan zòn Gaya e map di nou sa gen nan nou ki te votem gen nan nou ki pat votem men jodi a m se prezidan nou. Lèm prèch lap dim di map met kouran pou nou se pou nou tandem se mwen pou nou tande paske se mwen nou bay dirije nou sa vle di moun nan gaya santral la lè te gen pwoblèm yo te vin avèk yon transfòmatè ki prèske 4 fwa oubyen 5 fwa gwosè santral la mwen menm pandan m prezidan la santral sa li repare omwen 3 fwa akoz de pwoblèm ki genyen ke transfòmatè sa a twò gwo. Sa se yonn. La dezyèm choz, lè pa egzanp nou nan peryòd de tiyaj, sa vle di lè pa gen dlo pou santral la bay kantite kouran pou l mache, se pou sa nou menm nou pran desizyon pou nou mete yon lòt sistèm transfòmatè tou nèf ki kab pèmèt kouran k ap sot Jakmèl la ke n ap ogmante kapasite l, n ap mete 5 pwen 4 megawatt anplis Jakmèl pou n alimante lavil de Jakmèl. La commune de Marigot, la commune de Cajakmel et Peredo. Sa vle di, moun Gaya yo tou, nou tou ap branche yo paske si lè dlo a bese, yon epòk nan ane a yo pa gen kouran pou yo tou toujou pou yo gen kouran. Pou yon rezon ou pou yon lòt, yo chofe tèt moun yo. Men, popilasyon m ap di nou, n ap tande moun k ap di nou sa k pa sa. nan peyi a lontan, ki bò sa mennen nou? Sa mennen nou nan kote nou ye jodi a. Sa vle di kote yon peyi se pwodiksyon lamizè, se pwodiksyon soudevlopman, ensekirite. Se pou nou aprann tande e konprann moun nou bay pouvwa. Lè nou vote yon prezidan, nou mete l chèf, nou mete l chèf pou l vin sèvi nou. Nou pa mete l chèf pou l vin fè bagay ki kont nou non. Sa vle di kòman pou n konprann ke m t ap pale de mete limyè nan tout peyi a, epi pou n ta wè nou menm kòman m kwè Jedo zòn nan rele, nan zòn Gaya, pou n ta konprann pou m ta ale mwen retire yon transfòmatè lakay nou, e oubyen tou m vin goumen. M tande gen moun ki di prezidan an di menm si li li li pase sou 50 mil moun l ap mete. Nou konnen m pa gen tanperaman sa a. M pa janm moun k ale nan afwontman ak pèsonn. Dayè depi s on kote k gen afwontman, m toujou di l, M chèche se pa dyalòg pou pwoblèm nan rezoud. Paske jodi a nan sa nou ye la jodi a, nou pa ka nan sitiyasyon pou nou yonn pou n pa kolabore a lòt. Moun k ap bay pèp sa a manti depi dikdantan yo, fon kanpe. Ou wè nan afè kouran an, men vwa otorize ki la pou pale pou pale avè w la. E se pou sa m pran moun ki kapab, moun ki konnen. Sa vle di, m pran legzanp Doktè Kaliks, m pran legzanp Direktè Prezime, Moun sa yo lè yo tweete, lè yo pale m prexanp minis travo piblik la, se de moun ke mwen bay djòb pou yo menm nan non pa w, paske se ou k ban m djòb pèp la, m ba yo djòb pou yo menm pou yo ba w enfòmasyon, bon jan enfòmasyon, pou yo pa vin ba w enfòmasyon k pa sa. E pa bliye mwen menm se mwen w bay dwa pou pale ak ou, sa vle di ou pa la pou tande sa moun ap di w. Sa vle di moun kay Jakmèl. moun gaya resezi nou pase m te di ke m pap voye moun yo jakmel ankò pase fòm di nou m tèlman gen travay pou fèt nan peyi a pandan map pale avè nou an la m gen 16 santral pou enstale nan 90 jou kant sitou se santral jakmel la se li m tap fè an premye pase m te vle limen jakmel 24 sou 24 avèk lè m di jakmel m vle pale de jakmel kay jakmel ak marigou e peredo Paske se Jakmèl ki te premye a vil ki te elektrifye nan peyi a. Men malerezman gade, nan enkonpreyansyon, nou fè m rate sa. Nou pèdi opòtinite sa pou se Jakmèl ki limen an premye. M bon pa se pa bliye, nou blije pase tèlman sèvis pa m, sèvis de ranseyman m ban m enfòmasyon ke yo ka atake teknisyen yo k pral travay la, nou oblije rapidman, menm lannwit lan, nou rapatriye tout teknisyen yo. Paske pa bliye, nou pa gen anpil moun non ki gen gwo konesans sa yo anndan peyi a. Gwo konesans ki ka konekte santral elektrik, konstwi rezo, yo pa anpil. Sa vle di lè kounye a, de moun konsa, nou kite yo, yo, yo ka ekspoze, avèk enkonpreyansyon lòt moun save ki gen nan kominote yo, li danjre. Se pou sa nou te pran desizyon Nou rapatriye moun sa yo e pandan map pale avè nou la moun sa yo aktyèlman yo pral Fò Libète la. Sa vle di yo pral travay pou konekte santral Fò Libète a sou rezo a pou alimante Wanament, Fò Libète e Ferye 24 wè sou 24. Sa vle di se te rèv pam pou m te fè Jakmèl an premye. Men ti pwoblèm enkonpreyansyon sa yo, men nan kisa pou yo mete nou. Se pou nou tande otorite yo pèp la. Lè yo pale avèk nou fò n tande. Direktè depatmantal edh la, m kwè ke l te pale avèk nou. Men se pou nou tande l. Se pou nou tande li, paske se li k la pou di nou la verite. Nou pa ka la pou nap tande nenpòt ki moun. Sa vle di m panse pwoblèm sa a fò nou degaje nou nou menm moun ja, moun jakmèl, moun ka jakmèl, moun marigo, moun gaya avèk moun peyodo antre nou rezoud li lè nou fin enstale transfòmatè a. 9 m kwè transfòmatè a jakmèl li rete nan enstale l epi lè sa a pou yo retire lòt gwo transfòmatè sa a paske fò moun sispann oblije di nou sa nou vle tande pèp la fò yo ban nou laverite sa a se laverite li ye transfòmatè yo ki ale a la son transfòmatè 750 kv a e ti santral nou genyen an li pa janm bay plis ke 500 500 kilowat sa vle di se nòmal son transfòmatè konsa ki pou enstale sou santral sa a. moun nan Kot de Fè, moun nan Benè, moun nan Lavale de Jakmèl. Nou konnen gen travay k ap fèt pou Lavale de Jakmèl, men tout vil sa yo, rezo elektrik lan, pa egzanp Benè, m voye yon gwo kout chapo pou moun Benè paske m konn moun Benè peye kouran byen. E moun Jakmèl tou. Moun Jakmèl, 70 pousan moun Jakmèl yo peye kouran yo, moun Benè yo di m pafwa yo konn monte a 80 pousan. Men ann bat pou n rive a 100 pousan. Paske kouran s on sèvis li ye ki koute chè Fò nou degaje nou nou menm moun sidès ki gen gwo modèl sa a, nou menm moun Jakmèl, moun Benè, ann wè si nou ta kenbe tèt ba a la pou n rive a san pou san. Sa vle di, rezo lakay nou, m pot pale de Lavaledjakmèl, m pale de Benè, m pale de Kotdefè, rezo ki la deja yo, nou pral reyabilite yo, kote yo pa bon n ap konstwi lòt rezo tou nèf. Moun Bèlans, moun gran gozye, moun tyòt, moun ansapit, rezo, dan poto kap sa yo m di nou kap antre debi mwa kap vini, debi fevriye, nou tout nou gen poto ladann e tout etid pa nou yo pou m di nou yo fèt deja. M map di nou tout majistra yo rantre an kontak ankò avèk direktè jeneral ANASEA pou n konnen kouman ki meyè fason ki meyè. lojistik ke n ka fè, nou menm ki moun nan zòn nan, pou n wè kòman n a fè pou pote yo rive, pou enstalasyon kòmanse fèt. Depatman Lwès, Depatman Lwès se yon manman penba, men pa bliye, se ladan n ki gen plis kòb k ap depanse. Gen 130 milyon dòla ki ap depanse pou konstwi rezo k ap soti Bwa Nèf pou rive Leyogàn nan, men genyen 4 komin nan Lwès la ki trè lwen, ki poko gen elektrisite, m vle pale de Fonvèrèt, m vle pale de. Kòniyon, m vle pale de Ansagalè avèk Pwent a Rakèt. Tout 4 komin sa yo tou, etid yo fèt pou ke rezo elektrik pwal enstale sou yo. E nou tout konnen, gon santral elektrik 60 megawat General Electric k ap enstale Kafou, travay ap fèt pou nou ogmante kapasite res pwodiksyon elektrisite nan basen Pòtoprens lan, pou nou ogmante nonb dè d'elektrisite ke nou bay kounya. Nou konnen gon bon amelyorasyon men nou vle rive pi wo toujou e se pou sa n ap travay pou n atenn yon kapasite ki kab pèmèt moun nan depatman Lwès la rapidman ap konnen 18 è a 18 è sou 24 jiskaske gen yon seri de zòn paske pa bliye Lwès la lavil lavil de Pòtoprens gen 47 sikui jiskaske nou ka rive fèmen 47 sikui yo 24 è sou 24 travay ap fèt sou santral Varreux travay ap fèt sou santral Kafou. Travay ap fèt pou General Electric la fini, mwen konnen gen dout kontra tou. Travay ap fèt sou yo nan nan nivo edh pou ke nou ogmante kapasite de pwodiksyon depatman Lwès la. Mentnan n ap sot nan Lwès pou nou tonbe nan Centre. Depatman Centre, ou konnen ke se la ki gen pi gwo santral idwoelektrik peyi a. Se Pelig ki pwodui pandan 6 mwa nan ane nan ane a 54 megawat, men moun yo toujou bliye sa. Gen 6 lòt mwa nan ane a Ke pelig pa pwodwi 54 mega watt. 3 3 tubin yo pa ka mache ansanm. Se pafwa se yonn. Pafwa menm menm yonn nan menm li pa ka ba w 18 mega watt la, li konn ba w 13, li konn ba w 10. Lè sa a, depatman sa a gen anpil pwoblèm. Sa vle di li pa ka voye kouran sou Pòtoprens ankò. E se pou sa ke nou nou pran gwo desizyon, nou kite de zòn tankou m pale de Wo Plato, Ba Plato e nan nan nan zòn. Hinche lan m vle pale de komin Sèk ak Avaral, nou pral retire tout zòn sa a, nou pral met 8 komin sou yon santral ki pral konstwi sou Sen Rafayèl, ta pral gen Sèk ak Avaral, ki pral gen Laviktwa, Monben Kwochi, Rankit, Piyon, Sen Rafayèl, Sen Michèl de Latalay, Marmelad. Tout komin sa yo pral alimante apati de santral ki pral Sen Rafayèl lan. E tou sa yo, mwen di nou ankò, al vizite. Lè nou kite San Rafael nou prale vè Dondon, sou la men goch nap wè kote sòk yo gentan fin prepare e edh apati de rantre poto yo la disi debi fevriye, dispozisyon pral pran pou yo konstri 4 kilomèt rezo ki pou konekte santral sa vè rezo elektrik sa ki la deja ki entèkonekte tout komin mwen sot di yo e nou gen komin Savanèt avèk komin Sèkalasous se 2 komin nan depatman sant lan ki pa gen bon jan rezo. Se pa ke yo pa gen ti rezo, lè m di sa, ti bagay dèyè manman. Gen travay k ap fèt pou ogmante de rezo sa yo pou nou mete yo rezo yo kòrèk pou yo ka resevwa bon jan kouran. Nou soti nan sant n ap tonbe nan Latibonit ki se yon gwo depatman tou. Nou sonje depatman de Latibonit depi 2008 li te gen yon grenn santral. Se la santral dè Gonayiv. Santral Gonayiv la se li menm ki te konn alimante jiska Sen Mak, pafwa jiska Monwi menm. Nou pran gwo desizyon depi nou rive o pouvwa, pandan nap pale avèk nou la a, la komin, le, le departeman de l'Artibonite li gen 4 santral sou li, dizon 5 santral, men nan 5 santral la gen 3 kap mache, m vle di 2 santral idwoelektrik, santral dwè a ki pral derape la apati de mwa avril la ki 3 pren 2 megawat, santral delije Lanzak la ki 1 pren 2 megawat ki an pàn. ki pap mache, epi nou gen santral Senmak la ki gen yon kapasite anviwon 6 megawat men nou pral ogmante l, nou pral mete santral Senmak la pre prèske anviwon 11 megawat pou Senmak ka alimante e Senmak e Monwi e tout zòn de plaj Kot Dèzakaden an, paske gon pwoblèm de rezo ki soti Monwi pou rive jis Williamson, pa gen rezo nan zòn sa a, edh pran desizyon pou konstwi yon rezo trifaze. kòrèk pou n al alimante tout moun ki rete nan zòn sa a paske nou konn daprè etid ke nou wè zòn de plaj la sa vle di moun ki gen mwayen yo ki rete nan zòn sa a avèk tout otèl Decameron yo gen yon bezwen de 3 pwen 5 megawat de elektrisite se pou sa nou pral ogmante santral Sen Mak la n ap mete anviwon pli de 6 megawat an plis ki ka pèmèt nou kenbe tout zòn sa a e santral Dwè a li menm ki pral derape la pral ban nou 3 pwen 2 megawat. pandan tout lane. Li pral alimante lakomin de Lyankou, lakomin de Petite Rivière de l'Artibonite, lakomin de Vèrèt e lokalite Pon Sonde. Mentnan nou gen santral Machan Desalin nan ki pral alimante lakomin de Machan Desalin avèk kèlke seksyon kominal. Mentnan la santral de Gonayiv, m ap anonse moun Gonayiv jodi a, m pot ko te vle pale de sa paske si nou konnen akoz de kowonaviris yo, viris viris lan, lè pyès yo yo kòmande Sa te ka rive yo bloke. Depi mwa novanm nou te kòmande pyès pou santral Gonayiv la. Pou n te remete santral la ap mache kòrèkteman pou l kapab bay anviwon 12 pwen 6 megawat ke l konn bay la. Mentnan pyès yo m kab anonse nou bòn nouvèl la ke pyès sa yo yo nan Amerijet. Sa vle di. Pandan map pale avè nou la, mwen kwè ke pyès sa yo yo rive Miami deja. Men m poko gen enfòmasyon ke yo rive Pòtoprens, sa vle di yo ka antre nan amerik djèt kap antre aswè a oubyen demen swa. Se anviwon 250 mil dola, m kwè 230 oubyen 250 mil dola de pyès zouti yo achte deja. Paske fò pa bliye, santral sa yo te gon kontra sou yo, se ton tèt chaje men apati de lè. Kontra sa koupe an 2018, se teknisyen ayisyen yo ki fè travay nan yo men yo te gen yon pwoblèm zouti. M kwè ke edh kòmande zouti pou kap pèmèt ke lè reparasyon santral Kap Ayisyen, santral Gonayiv avèk santral Kafou a bezwen fèt pou jwenn zouti pou yo fèt. Fò m di nou zouti yo gen tan la e ekipman pou reparasyon santral yo, m pale de pyès de rechanj yo, semèn sa a yap isit nan Pòtoprens e nap transfere yo sou Gonayiv pou ke santral Gonayiv la Li repare kòrèkteman epi pou nou al alimante Gonayiv, Gwo Mòn, Enri, Lestè, Dedin, Grand Salin epi Vila tou ki sou wout la avèk santral Gonayiv la. Sa vle di santral sa lap anpleman sifizan pou nou kapab alimante tou sa. Mentnan 2 lòt komin nan Latibonit lan k pral rete. Yonn se tè nèv, lòt la sans wouj. Nou pral fè de rezo endepandan pou yo, pou pèmèt ke komin sa yo, yo alimante tou. Nou soti nan Latibonit, n ap tonbe dirèkteman nan Nòdwès. Nòdwès nou konnen deja, travay k ap fèt nan ba Nòdwès la, nou pwofite voye yon gwo kout chapo bay antrepriz prive k rele Sigowa, ki gen santral solè e dizèl. ki Mòl Sen Nikola a, ki fè rezo elektrik ki konekte Mòl Sen Nikola avèk Bonbadopolis deja, nou menm Leta, nou pran desizyon pou n konekte lè 4 komin di Ba Nòwès. Sa vle di nou pral fè yon rezo elektrik k ap soti Bèdeyèn, k ap pase Bonbad, ki pase Mòl Sen Nikola, pase Jan, Jan Rabèl, sa vle di pase Mawouj tou, pou n entèkonekte tout zòn sa epi ki desann bò de mè de Jan Rabèl. Paske mwen menm mwen te pase nan kominote bò de mè de Jan Rabèl la, mwen wè se yon gwo kominote, fò moun yo gen kouran la tou. Sa vle di tou sa, N ap al konstwi anviwon 60 kilomèt rezo pou nou kapab entèkonekte tou sa. E pa bliye poto yo, se pou sa ke yo kòmande e se pou sa ke y ap vini pou pèmèt ke tout rezo sa yo yo konstwi. E sesi m ap di nou, n ap al gon ide de tout sa m ap di nou an kòman yo fasil, se pa de bagay ki difisil ki pral fèt. M pran legzanp de Pòdepè. Lè desizyon pran pou konstwi santral pou Pòdepè a avèk pou rekonstwi rezo elektrik k ap soti Ansafolè pou rive Basen Ble a. Travay sa yo kòmanse fèt le 16 oktòb. Moun Pòdepè k ap gade m la, yo te, k ap tande m, yo te kon konn tè kote santral elektrik la fèt la, se te yon raje ki te la. Sa vle di se kabrit ki te gen la. Enben, jodi a, pandan m ap pale avèk nou la a, santral sa a 80 a 90 pousan fini. Sa vle di an twa mwa. Se pou m di nou pa gen anyen k rèv nan peyi a.